Bonswa bonswa tout moun, mèsi paske ou toujou rete fidèl ak KJTV, mèsi paske ou rete fidèl ak emisyon sosyete, mèsi paske ou rete fidèl ak ribrik pa ou lan ki se konsèy di jou. Jodi an nou pral diskite otou de kestyon sa. Poukisa yon jenn fi chwazi renmen ak yon granmoun olye de yon jenn gason? Kisa ki ka pouse l pran yon desizyon konsa? Èske gen posibilite pou se lanmou ki pouse l nan bra nèg sa? Ann gade ansanm. De nos jours, malerezman, n ap asiste ak yon devalorizasyon de l'être humain. N ap viv yon sitiyasyon kote jèn fi an pa gen oken pwoblèm pou l objè seksyèl yon nèg depi nèg sa a ta ofri l dèzavantaj tankou lajan, machin, eksetera. N ap viv nan yon sosyete kote pwostitisyon ap taye banda gran jounen. N ap viv nan yon sosyete kote jenn fi an pa gen oken pwoblèm pou l kanpe pou l di w, Ki sa k lanmou an? Li menm, se lajan l ap chèche. Ki sa ki ka pouse yon jenn fi fè sèks ak yon granmoun olye de yon jenn gason? Majorite moun ou poze kesyon sa kwè ke se lajan ki kenbe oubyen ki motè yon relasyon konsa. Men, èske sa vle di ke yon jèn fi pa ka tonbe amourez de yon granmoun? Mwen menm pèsonèlman, mwen kwè ke lanmou pa gen baryè. Ok. Lanmou pa gen baryè, lanmou pa gen laj, lanmou ka frape pòt kè nenpòt moun, nenpòt lè. Kisa ki pozitif lè yon fi, yon jèn fi pran yon desizyon konsa? Ki desizyon? Kisa ki pozitif lè yon jèn fi deside pou l renmen ak yon granmoun? Youn nan bagay ki pozitif, se ke jèn fi sa li gen yon moun ki la, ki disponib pou li lè l gen yon pwoblèm, yon pwoblèm ki gen rapò ak lajan. Donk, li ka rele moun sa e moun sa ap vini pou l vini pou li rezoud pwoblèm sa ke li genyen. Sa se yon bagay ki pozitif. Men tou, lòt bagay ankò, jèn fi sa, li gen yon moun ki la ki ka konseye l. Lè nou di konseye l, imajine, bon, le pli souvan, Le pli souvan lè nap pale de gran moun, se yon moun ki konn gen 2 jiska 3 fwa laj jèn fi sa. E moun sa, se yon moun ki gen anpil eksperyans. Ok. Jan yo souvan di l, eksperyans gran moun nan, se nan tèt li li ye. Donk se a di moun sa si l vle, li ka gide jèn fi sa. Li ka ede l avanse paske li menm li gentan fè eksperyans, yon pakèt eksperyans deja, li ka itilize eksperyans pa l ke l fè yo pou l gide jèn fi sa sou chemen lavi an depandaman de kisa jèn fi sa li reprezante pou li. Kisa ki negatif lè yon jèn fi pran yon desizyon konsa? Youn nan bagay ki negatif se ke nèg sa a, granmoun sa a jan nou rele l la ki toujou disponib pou ou an, a chak fwa ou rele l, chak fwa ou bezwen l, li toujou la pou ou an, ou menm tou ou dwe toujou disponib pou li, ou dwe toujou la pou li a chak fwa li bezwen ou, a chak fwa li bezwen fè sèks. Paske li pa papa ou, li pa dwe w tout sa l ap fè pou ou yo. Lòt bagay ankò, le pli souvan granmoun sa yo, yo se dèzòm marye. Mezanmi m di le pli souvan, m pa di toujou. Donk nan ka kote li se yon nèg marye, ou pa ka wè l lè w vle. Ok? Ou pa ka rele l tou lè w vle. Sa vle di, ou gen lè pou w rele l, ou gen lè pou w wè l. Ok? Si w ansanm avè l, telefòn li sone, Madanm li rele l, ou menm se fè silans. Ou pa ka bougonnen, ou pa ka fè jalouzi, paske dayè w te konnen l te gen madanm. Se fèmen bouch ou, kite l pale ak madanm li. Pa bliye, madanm li, se madanm li, se pa rival ou. Se lòt fi ke l genyen yo ki rival ou, men e pa madanm li. Madanm li rete madanm li. Donk w ap konfòme w byen, ou chita silansyez pou kite l pale ak madanm li. Ou wè m di w lòt fi ke l genyen yo, se paske w ap jwenn ke yon nèg konsa, li souvan gen lòt metrès. Li p ap gen sèl ou menm kòm metrès. Donk w ap fè pati de yon list de metrès ke l genyen. ki klase pa òd de priyorite, depandaman de ki sèvis chak metrès, chak fi sa yo, chak metrès sa yo ba li. E ou pap twò asire kòm metrès paske nenpòt lè ou ka pa fè pati de lis sa ankò. Paske de tanzantan l ap renouvle lis la, ou konprann, wetire, ajoute, eksetera. Jèn fi, medam, nou te konnen ke depi yon jèn fi, yon fi, dizon mye, kouche ak yon nèg ke li pa gen oken santiman pou li, an echanj de yon bagay materyèl, yon bagay ke lajan ka achte, ou se yon pwostitiye? Byen sur! Papa sezi. Depi ou fè sèks ak yon nèg ou pa renmen, sa vle di ou pa gen anken santiman pou li ditou, oken santiman pou li, e an echanj li ofri ou yon bagay ke lajan ka achte, ou se yon pwostitiye. Bon kounya ou ka toujou deside di l ki jan ou vle, chache lòt mo, chache rezon ki fè ou fè l, m pa la. Men ou se